nou dan lè aprè yon nonb de tan ke nou fè nou tap nou tap tann nou tap make sure ke nou nou tap tann nou tap fè dat de sòt ke nou genyen anpil enfòmasyon nou tap konpile enfòmasyon poun te ka rive sou ou kòm ou vin pa fini pa konprann ke Ayiti lan peryòd sa n te ka rele an anglè a falling kote ke nou kapab di efektivman pa gen manti ladan Haiti in crisis. Donk, jodi a, nou di Bondye mèsi, lefèt ke nou la jodi a ansanm avè w, ke n ap fè yon, nou chita lan DRTN, nan, lan ko, nan dimansyon deba, n ap debat koze politik yo, so sa k ap pase anndan peyi a, ke nou pa t gen Marco, Marco te an vakans, gras a Dye misye vini an plèn fòm. Msye vini e pou nou pou nou frape kòm sa dwa jan ke nou ta nou sipoze fè l kòm sa dwa. Marco kòman w ye? Sa k regle menm? Mèsi anpil Jean se avèk yon gra plezi ke m jwenn ak ou jodi a ke m jwenn avèk telespektatè epi telespektatris Fanatik Wouj Dimansyon Deba Koze Politik Ebyen san tarde n ap kòmanse paske Tèlman gen enfòmasyon jan Jan fèk sot di nou. Ebyen mèkredi ki se 29 mas devan l'ONU gen Komoda ki se komite mobilizasyon kont diktati an Ayiti ki pran lidèchip pou fè yon manifestasyon devan l'ONU kap koumanse a 3 zè pou fini a 6 zè di swa e se tren 4, 5, 6, 7 kap mennen'm nan 42 zyèm epi nap mache rive nan premye avni avèk 45 yèm ru Se just avan l'ONU pou manifeste e pou fè le mond antye konnen, mete o kouran paske gon blackout aktyèlman sou sa kap pase an Ayiti, pou fè le mond antye konnen ke nou menm nou pa dakò avèk kriz ki an Ayiti a e nou wè ke kare bare yo deside fè Ayiti disparèt oubyen fè 12 milyon moun e tounen san vwa pa gen pa gen moun kap koute nou e resaman m te gen chans e li yon atik kote yo te fè yo te fè konparezon ak Ayiti avèk Somali, avèk la Libi, avèk la Siri, avèk Lirak. Bon sa fè ventyèm lane ane sa depi okipasyon, envazyon e Lèzetazini nan peyi Irak ebyen nou wè ke ventan apre pa gen anyen ki chanje peyi sa se yon peyi ki prèske pèdi 2 milyon moun ladan li sa se yon jenosid e ensi k Afganistan gen yon lòt peyi ankò nou pa tande pale de li menm se Yemen. Yemen nan gen Lèzetazini ki kole tèt yo ansanm avèk la Abi Seoudit kap fin detwi peyi sa. Donk nou remake ke se se ansyen kolon yo ki genlè gen yon fason kote yo sòti pou yo vòlè resous nou, pran resous nou menm kareman epi yo fè li se mete mekontantman ant nou menm, mete dezakò ant nou menm, mete koze nan mitan nou mete de fòs represyon, mete gang, simen laterè, simen kadejak, simen kidnaping, paske kounye a nou wè se yon fason y ap fè pou yo teworize mas la e y ap fè l seryezman paske yo menm yo gen abitid fè l deja. Donk nou menm si n pa solidè youn ak lòt, si n pa konprann eseye konsyantize tèt nou òganize n epi mobilize n kòrèkteman, ebyen n santi nou sanse pèdi peyi a nan yon sans. E donk se konsa, le 29 mas, ki se mèkredi pwochen k ap vanse la, nou ta mande prezans nou tout k ap koute emisyon sila, k ap koute videyo sa, tanpri like li epi pataje l avèk lòt moun, paske e Ottawa kòmanse ap manifeste, ann Ayiti yè te gen tenèb nan Jakmèl, nan Pòtoprens, E gen moun Monreyal kap manifeste tou, nou menm pa bò isit gen moun Miyami, gen moun tout kote ki kòmanse gon priz de konsyans ki reyalize ke fòk bagay sa fèt, fòk gen chanjman ki fèt. Donk nou mande prezans nou ki se 29 mas kap vini la a de 3 zè a 6 zè devan Nasyon Zini nan Nouyòk Siti. E pi e gen yon lòt aktivite e ki se samdi kap vini an, se Haitian Forum on Spirituality. Alò espirityalite a se yon bagay ki ekstrèmman enpòtan, se li ki te, ou ta gen dwa di ki te bousòl revolisyon ayisyen ki te fèt an 1804 la. Donk gon tèt ansanm, gon konferans deba k ap fèt samdi k ap vini a ki se premye avril nan nan Bwouklin, nan Restoration Center. M a vin avèk adrès la avèk nou pou nou tout alè donk se se de 7 heures à 9 heures kote nap gen yon envite espesyal se byen professeur Bien Aimé ki gen pou jwenn avèk nou tout alè epi answit nan semèn nan tou te gon lòt nouvèl kote ke on dirè kou la jistis entènasyonal kou kriminèl entènasyonal la te deside poul mande mete yon manda d'arestasyon Pou Putin, nap mande n kote tribinal jistis entènasyonal sa a ye kounye aktyèlman pou mande yo kisa fè avèk avèk gouvènman defakto ki an Ayiti a. E nou mande prezans yo tou paske on dirè ke se yon bagay trè E se yon bwat oubyen yon tribinal ki apateni, ki ou ta kapab di fè pati de peyi oksidantal yo, plis ou mwen Lèzetazini avèk lotan, avèk le Kanada eksetera, kote ke se yo ki gen pwisans aktyèlman kounye a, donk se yo ki ap mennen. Donk daprè yo menm, yo gen dwa mete yon manda darè, darè darestasyon kareman sou Putin. Putin li menm gen replik li ke bay kòrèkteman paske pou li menm tou li mande aske y arete e moun nan tribinal sa yo e pou jan yo mande arestasyon pa l. Donk se nouvèl sa epi an answit malgre tèt chaje ki lan peyi a gen ekip nasyonal Dayiti a ki ekip nasyonal foutbòl la gen medam yo tou ki pral lan koup di mond k ap vanse sou nou a aktyèman la lan mwa jiyè avèk mwa dout la Gen tou e Violette Athletic Club e gen anpil nan nou ki fanatik ekip sa e byen ki gen yon quart de finale ke pou l fè trè byento. Donk sa di ke gen gen gen yon seri de inisyativ, yon seri de de travay ki fèt e lò n fè l kòrèkteman e byen nou jwenn a viktwa. Se menm jan kounye a avèk sitiyasyon ki nan peyi a, sa mande ke n kole tèt nou ansanm pou n jwenn a vitkwa final la. Donk se te brèf Sam te vle komanse emisyon sa la kounye a epi map bay map bay Jean kòn nan pou sa kontinye avèk travay ke nap fè a donk nap tann aske pwofesè Bien Aimé rele n toutalè poun fon ti rale brèf konsènan aktivite kap fèt samdi premye avril kap vini an Jean.
Anben byen merci Marco bon lakay nou Haïti nou pale nap nou gon ti chita rale nap fè avèk sa nou te ka rele w mepri d'Ariel Henry fas a la nasyon paske sa se pa bagay ke moun janm wè ki pase lan mond lan deja kote ke gen yon prezidan ki asasine e moun ki an ki fè pati ki sansye ranplase m kapab di wòl tèt pouvwa a lan peyi an ke nou te kapab rele premye minis lan donk yo yo deklare daprè lajistis, se pa nou menm isi a Landy ATN, daprè lajistis yo jwenn ke misye enplike, yo ta sa se jwenn ke enplikasyon misye lan kesyon dosye Jovenel Moïse lan. But, lè yo rele misye, misye di non, li fè gwo nèg, pa egzanp, li itilize lafòs ke. li genyen atravè kominote entènasyonal la pou l di non li pap deplase. E menm moun ke misye itilize yo kòm la fòs ki ka fè l di l pap reponn la jistis lan e ke moun yo konnen ke an matyè de jistis ke si yo rele w pou pou pou pou yon pou yon ka ou whatever paske la jistis gen dwa poze kesyon si yo santi ke gen yon bagay ki louch, bon misye pa prezante, donk kounye nou ta vle di ke sa te ka vle pase kòm une lettre à la poste. Men kote nou vle vini pèsonèlman, se ke mepri ke misye bay tout nasyon an, paske nap raple nou la fwa dènyè te gen yon bato, yon ti kannòt oubyen bato, oubyen yon yat, yon chaloup jan yo di sa, ki te pran dife avèk yon ekip gang ladan l, e ke misye te di konsa ke moun sa yo se moun ke yo ye, yo merite senpati. Bon, swiv pati sa a, n ap mete l antre parantèz. Anpil aksyon pase lan peyi etranje, misye rele, misye prezante senpati l. So, nou gade alyans lan, gang yo. Kannòt la boule avèk de twa moun ke nou te konnen lè ke youn ladan yo tap rele Bèl Bòs map mouri vin sove m, misye prezante senpati l. Donk, tou resamman, Vitelòm, gwoup Vitelòm, tiye yon pakèt moun, boule yon ekip bann inosan lan yon kamyonèt. Boule yon seri de moun, boule kay yo, moun yo pran kouri. Jiska mentnan mwen pa tande okenn senpati. Sètadi, gang yo se moun. Men moun sa yo ke Inosan boule pèsonèlman, yon kamyonèt boule a tout moun ladan l, anpil kay boule. E nap raple w chè telespektatè, kote ke menm Vitelòm gang sa, chèf de gang lan, misye te di konsa ke si nou pa, nou di nou pral dèyè m oubyen nou di whatever sa nou di nap fè a, fè trè atansyon pou m pa mete tep la deyò. Donk, eske gen yon tep ki kapab. denonse ki kapab bay prouv de akwentans misye lan lanmò Jovenel Moïse lan oubyen gon tep ki kapab bay kòman mis konplo yo tap fèt pou lamò Jovenel Moïse ki vin pèmèt ke gouvènman misye sansye minote gouvènman an e ke ke pa gen yon moun menm si moun ap mouri e ke depi se gang yo ki fèl ke misye pa di yon mo. Eske son politik? Si son politik pou ki sa e a kèl fen? Se kesyon ke nap poze paske moun sa yo pèsonèlman se moun ke yo ye. Son ekip malerèz. Sa sèlman ke yo fè kòm peche yo ap cheche lavi lan lari kote ke nèg sa yo yo dekrete ke lari a se pou yo e Se sèl yo menm ki ka pran lari a lè yo vle, ap chèche fo fè kidnapin avèk gouvènman k ap pran lari a avèk yon pakèt kòtèj dèyè l. Donk, sa li pa yon vi. E n ap mande pèp ayisyen an, dan lè jou ki vyen, Donk, m ta swete ke yo kòmanse yon manèv de soulèvman pou nou di ase. E lòt bagay ankò ke nou ta kab di, se dimansyon ke gang yo ap pran atravè tout peyi a. E n ap santi ke kòmanse gen yon travay de sansibilite. de sansibilizasyon k ap fèt kòm kwa dire ke pou nou menm pou n ta aksepte akwentans gang yo oubyen talan pipit chat ansanm avèk yo sètadi viv avè yo aksepte yo e ke whatever moun ki te mouri elèv lekòl ki te mouri yo pastè ki mouri ki kidnape jèn fi ki lan inivèsite ki kidnape Non tris jou nou te wè ke sa yon gang pran 2 moun yo pran 2 jèn ti gason yo pran yo yap fè yo bo epi avèk zam a la men yap bo tout se enjistis avan yè la nou wè ke gen yon moun ki son moto ok li son moto lap 2 nèg son moto epi gon malere li menm ki wè yap vini li di pa ale pa ale paske gen moun kap pran moun pi devan Lap epanye nèg yo ki sou moto a epoutan 2 nèg sa yo ki te sou moto a se te 2 gang nèg yo rale bato yo kòmanse bat misye nou di yo pap tiye w paske w pa rete twò lwen nou but le fèt ke w antre bouch ou lan sa pa regade w li pa menm santi ke se bon kè moun nan Paske nèg la pa konnen sou gang, li pa konnen si kidnapin kap fèt anwo a ou fè pati de li menm. Li diw epanye w pa ale paske yap fè kidnapin. Lap epanye epi ou kenbel ou vide baton sou li. Aksyon sa yo ap pase poukisa? Kisa pèp ayisyen ap peye? Pouki rezon? A kèl fen? M pral antre lan yon lòt bagay touswit. Deklarasyon minis de la jistis ki mande pèp la, ki di pèp la degaje w, defann tèt ou. Tout bagay sa yo, se son de bagay ke ou pat, ou pa ta, mil an ou pa tap janm panse ke yo te kapab fèt pou yon minis de la jistis Mande yon popilasyon ki a 2 bra pandye, ki pa gen Galil, ki pa gen ak 47, ki pa gen AR-15, ki pa gen youn nan zam sa yo, li mande w, li di w defann tèt ou jan w kapab. Jean, an nou pran yon ti pòz paske nou gen envite espesyal la k ap rele nou la a kounye a. Nou tounen toutalè. Alright. Pa gen pwoblèm. N ap pran yon ti pòz e n ap tounen, n ap tounen lan toutalè.

Dimansyon deba avèk Jean Guilain.
Wè nou genyen yon kamarad ki gen pou rele nou la ki pral rantre anndan koze yo antretan nap di ke se deklarasyon minis jistis lan ki mande pèsonèlman pou moun yo degaje yo, sètadi nou wè ke nou genyen yon gouvèneman demisyonè ki la, yon gouvèneman k ap fè lajan, yon gouvèneman k ap fè lajan. Alo?
Alo? Alo? Alo?

Allo Allo Allo
Hello Wè Finalman avèk Apre anpil esè nou resi jwenn avèk ou Se byen

M sot ap anonse, m sot ap pale avèk telespektatè yo epi telespektatris yo. N ap pale de aktivite, inisyativ ke nou pran samdi a konsènan sa nou rele stigma sou spirityalite nan peyi Dayiti. Brèf, e Di n, pale n de stigma sa a, brèf, jis pou sa ankouraje moun yo vin nan aktivite k ap fèt samdi premye avril la. Bon, se ke, se ke la wi, si se stigma ke sa a, se yon pwoblèm nou gen depi dan le tan dè tan. Paske yo pa janm eseye fè yon etid espirityèl sur Ayiti. Ou di mwen yo pa janm ban nou posibilite, nou pa gen de pwofesè ki te janm etidye ki pwoblèm ki gen an Ayiti e Ayiti se yon peyi ki vrèman spirityalize. Sètadi ke dan le kontèks espesyalman dan le vodou ayisyen nou gen lwa yo, tout moun kab gen lwa sitou an deyò, sitou an pwovens yo, men yo pa yo pa janm gen yon moun ki pou ede yo egzakteman kijan pou yo konprann sa k genyen ak sa k pa genyen. Epi nou gen la relijyon katolik li menm ki toujou gen les saints, yo pale nan des saints, des saints, des saints, des saints, men tandi ke vrèman kilti ou pa nou an nou pa konnen l.
Nou pa konnen l, se vre. E se di fèt ke nou pa konnen, nou pa konnen kilti vrèman ayisyen an, se yon kilti de leksteryè yo pote ba nou ki koz toujou ke gen yon pwoblèm didantite ki egziste ant la spirityalite ayisyèn e la spirityalite de leksteryè.
La, sa nou bezwen egzakteman, nou bezwen de Ayisyen, de jan reyèlman fòme ki ka eksplike moun yo kèske sèke la spirityalite e yon spirityalite ke y ap viv avè l, y ap posede, yo an trans, y ap posede men pa ka bay okenn esplikasyon sou li. E sa reske fèrme depi dan letan, li pa t ka pran deyò.
Wè e e m remake tou ke daprè sa nap pas daprè sa w di a sa reflete kriz ki nan peyi Dayiti aktyèlman kounye a. Kidonk espirityalite a gen yon wòl ekstrèman enpòtan nan nan nan wete kòn nan kriz aktyèl la. Sa w di nan sa?

E tout milat ke yo te milat yo, yo te gen san blan nan kò yo. Sa vle di ke prèske tout moun nèt, lè w te vin pran Duvalier ki te yon nwaris, ki te prèske li menm ki te vle chanje lè dòn, men tèlman li t ap chanje l doun fason, je ne sais pas, ki te koz yo toujou ke pa t aksepte l, paske lè blan an te pati, blan an te kite yon bann ti blan nwa. Humm. Dans les églises. Humm. Se te gon bann lòt ki blan nwa. Se po yo ki te nwa, men blan an te nan tèt yo, sitou dans la religion catholique et les autres protestants. Avèk lokipasyon amerikèn an 1915, kounye a nou vin, nou te vin gen yon pwotestan ki vin konsolide katolik la, ki fè nou plis voye nou jete beaucoup plus loin, ki koz kilti ke nou genyen an, Sa nou genyen anndan kay nou an, nou pa janm konnen l. E toutotan ke w pa konnen tèt ou, ou pa konn ki moun ou ye, ou pa ka pwogrese. Alò, tout kriz ke n ap sibi yo, jodi a nou wè kriz la de tèl fason, men kriz yo te la depi byen lontan. Pa t janm te gen yon moun ki te pran yon desizyon, ki te pou di, non, il faut que l'Haïtien reste l'Haïtien, olye ke y ap fransize nou, kòman se fè zè se lè w konnen ke mwen di w ke Nou se Ayisyen, nou kreye yon lang ki rele kreyòl pou nou te ka fè yon revolisyon, epi blan an vin enpoze nou lang pa li. Se koz pa gen okenn edikasyon, okenn fòmasyon ki te fèt sou lalang kreyòl. Abitan an pa pale fransè, se kreyòl li pale, men ki sa ke l ka fòme nou? Pou w jwenn yon ti Ayisyen ki te konn li dan le tan, fò l te yon Ayisyen ki te reyèlman gen anpil konesans, paske manman n nan papa l pa ka ede l fè devwa. Se sa.
Se li k travay pou kont li men tout sa yo nèt antre nan pwoblèm n ap konfwonte jodi a. Donk se, se, se fòk. Son ze k te fele depi byen lontan depi ze a te fin kale, poul la te vin ponn ze a epi ze a te tonbe atè li fele o fi a mezi ke l ap ouvè, l ap ouvè, l ap ouvè men koulye a nou jwenn eksplozyon an.
Nou jwenn eksplozyon an kounye a. Donk se samdi premye avril, se nan Restoration Center ki nan lakou Brooklyn ki sou Fulton nan, se 1368 Fulton Avenue. Alò se yon konferans k ap kòmanse n ap di depi vè zòn setè pou fini a nevè. Nou mande aske, ankò yon fwa, e se 1368 Fulton Street ki nan Brooklyn, New York. e Restoration Plaza pou plis enfòmasyon nou ta gen dwa rele m pèsonèlman se 516 841 63 83 epi n ap gen avèk nou e Professeur Bien Aimé ki gen yon rale espesyal l ap fè sou spirityalite nan peyi Dayiti e nou vle ankouraje nou tout k ap koute emisyon sila pou n sa la pou n sa prezan e paske dyakout Professeur Bien Aimé lou. Li gen anpil bagay pou l di nou. Yon dènye mo anvan w ale e. Yon dènye mo se la vle di ke nou bezwen yon solidarite, yon solidarite espesyal e trè espirityèl anvè tou lè Ayisyen di kote di dyaspora a pou yo ka ede peyi a soti nan kote li ye aktyèman an. Pase ke nou menm sèlman an Ayiti nou pap ka fè l pou kont nou. Nou avon, nou bezwen èd tout moun. Lè de kote tout entelektyèl, tout menm sa ou pa konnen pase pa gen moun sòt dapre konvè filo ki egziste, pa gen moun sa men chak moun ka pote kontribisyon yo un pti mot peut beaucoup changer. Sa sèlman ke m ka di ke si tout moun ka mete la men e pou nou ede peyi sa a pou nou soti kote nou ye a pase la nan nan kote nou ye a li reyèlman reyèlman reyèlman grav.
Gravman grav. Donk, nou gen pou n pale avèk ou ankò pi devan. E nou remèsye dèske ou te fè ti rale sa a ak nou. E nou gen randevou samdi premye avril nan Restoration Plaza e de setè a nevè. Se byen Pwofesè Bien-Aimé ki gen dyakout li lou, ki gen anpil bagay pou l pale ak nou nan konferans k ap fèt samdi premye avril la. Mèsi anpil. Je vous en prie, pase bòn nui epi m salye tout oditè oditris yo. Se sa.

e W epi gen e gen yon lòt W ankò men se yon W majiskil, yon Z miniskil epi yon majiskil U epi yon majiskil E. Ankò yon fwa se 4 miniskil W, majiskil W epi miniskil Z avèk majiskil U epi E. Ayiti a se 851 747 20 nan 68. Donk n ap kontinye avèk plis dyalòg nan emisyon sa k ap fèt la a paske Jean te gen yon ti rale sou depatman lajistis peyi Dayiti ke l t ap fè ak nou. Donk n ap kontinye ak sa kounye a. Wi, jan nou te di li ke premye minis ministè de la jistis a ministre du departement de la justice en Haïti mande popilasyon an pou l defann li jan l kapab. Lè yon minist ki Yon minist pa ka pran yon desizyon konsa san pou otan ke l pa pale avèk sa n te ka rele w premye minis lan. Paske premye minis lan li menm se li ki chèf CSPN so dè fò ke gen yon konvèsasyon ki bay. Nou panse ke se absid, se orib, se vrèman li efreyan. Sa fè lapeur bien entendu parce que menm lorsque le gouvernement americain swete pran de twa moun an Haiti yo pap janm kapab pran tout moun ki an Haiti c'est à dire sa kap rete yo yo gen dwa tou a la vie se humain ke yo ye yo gen dwa a la vie Si ke yon moun lan yon pòs ministeryèl ou pa ka ranpli fonksyon an ou sipoze kapab remèt demisyon. Ou pa ka ap fè lajan, ou pa ka ranpli fonksyon an wap mande moun yo ke degaje yo jan yo kapab. M ka konprann gen yon onètete ladan l, yo onèt men Pou w te ka pi onèt fò w te kapab remèt demisyon pou w ta di ke ou pa kapab donk ou ale. Donk se sa ki fè yon moun yon moun. Ou pa ka wè lajan epi w pa wè popilasyon an li menm ki livre ozabwa k ap soufri. Ankò yon fwa, gen yon danje, gen yon danje. terib paske nou konnen ke mwen menm mwen toujou ba nou bagay yo lèm wè lan ki wout ke yo prale si pa gon solisyon ki pran a kesyon gang yo si pa gen yon tribinal eksepsyonèl ou byen yon tribinal ke ki kreye spesyalman ki pou bay yon fòm de jistis avèk avèk akt abitrè sa yo ki komèt sou pèp la ok gen moun yo koupe tèt yo gen moun yo tiye gen moun yo boule yo rip epi san konte nèg kap mande 400 mil dola 500 mil dola 600 mil dola pou moun donk li paka rete konsa ni ou paka fè alyans. a jan de moun sa yo pou pral gen yon enpinite paske kounya la ki sa k pral vin rive? Men danje a. Aksepte fè alyans a mesye gang yo pou n di bon ok nou se frè nou se sè an n viv ansanm it's ok li gen zam li itilize dwòg pou l fonksyone e li itilize alkòl. Konbinezon dwòg avèk alkòl fè w vin parèt satan an pèsòn. E nèg yo itilize bon dwòg e nèg yo itilize alkòl ki di, ki rèd. Sètadi lè nèg sa yo ap pran lari a, yo pran l sou enfliyans dalkòl e dwòg alafwa. Si pa egzanp, nou pa mete yon O la, nou pa di halte la, pou ta gen yon sistèm de jistis pou nèg sa yo, pou popilasyon moun ki gen moun ki mouri yo ta jwenn jistis. Men sa k pral rive nou. Chak kote ki gen yon ti sant de sante e chak kote ki gen yon lopital. Depi bagay la two dire e ke nou vin fè alyans a gang nan men koman l bral vini. Depi yon bebe pral fèt nan lopital pi devan w bral jwenn yon gang ki antre ki mete so l sou li ki di tel bebe belong pou tel gang e pa gen anyen paran an ap ka di ou pa gen anyen ke w ap fèt donk kounye a nou bral vin devni la vil dè gang e ke chak timoun ki fèt Li bral apateni bon avèk yon gang. Si se sa nou vle fè avèk peyi a, nou foutu. Si se sa nou vle fè avèk peyi a, n ap parèt trè lèd o nivo kominote entènasyonal la. Nou lèd deja, men sa pa gade moun ou lèd. Paske, si w chwazi pou lèd, se yon chwa ke w fè. Se ou menm, paske nenpòt moun gen dwa enpoze w. sa yo vle kap bon pou yo men ou menm ou sipoze avèk dignite avèk dignite pou di non e lè w di non an ou kanpe sou non e nou tout ayisyen nou fon sèl nou di non there's no way nou te sipoze aksepte le gouvernement Ariel Henry 1 poukisa enkonpetans. 2, Poukisa gon pakèt mechanste k ap fèt ke w kapab wè ke misye fè kòmsi misye gon fòs kote bò kot mechanste yo ye a menm e misye fèmen je l? Ou vin parèt tankou se yon moun ki fè yon krim Epi Ariel Henry yo metel la pou fè w peye krim ke w ap fè a. Epi misye li menm kòm etan done l paka pran lari a, donk ya dè gang ki la kap fè travay la pou li. Donk si nou menm nou pa leve kanpe pou nou mete yon halte la, dayè nou gen fevè pa le pa pa minis de la jistis lan deja, donk se nou menm kap wè l pi devan. Se nou menm kap wè l. Peyi a paka rete konsa. Ayiti pat janm te konsa e l pa ka rete konsa. Donk, mwen mande yon konsyans nasyonal atravè tout peyi a, atravè tout 9 depatman, ikonpri, ok, les Haïtiens vivant d'outre-mer, ok, donk sètadi la kominote entènasyonal, tout moun k ap viv andeyò peyi a pou yo tapab fè yon kanpe. Epi, m gen yon lòt bagay ki trè enpòtan m ta vle di. Wi m konnen lavi kontini, fòk nou viv. Men lè gen yon anbyans, gen yon bal, Nu Look ap jwe, Klass ap jwe, lòt ap jwe, m pa di nou non, men atravè jan peyi a ye a, di de twa mo. Montre ke senpati nou avèk moun Kayiti yo. Se frè nou, se sè nou. Nou pa ka rete enkonsyan fas a moun sa yo, fas a sa k ap fèt yo. Ou imajine w ke w pa ka al nan peyi w, ou imajine w ke w pa ka wè, admeton ou se yon, ou se yon, ou se yon sitizèn, yes! Men ou gon kote w te sòti, ki apateni, al gade sou chak paspò moun, w ap wè li make Haitian American. Wap wè Dominican American, wap wè Ukraine American, tout moun gon kote yo sòti e sa li fè, li fè la bote dè Etazini. Men yo pa, yo pa ka enpechew defann kote ou sòti a, tè natal ou kote ou fèt la yo pa ka defann li. Se nòmal si gon pwoblèm la Ozetazini. Si gon pwoblèm Ozetazini, se nòmal pou nou tout ki fè pati de de sèk ou a, nou tout ki fè pati de anbriyon an, nou sipoze kanpe. Nou sipoze kanpe, pran zam nou nòmalman, defann Lèzetazini. It's ok. Paske ou fè pati de Zetazini la aktyèlman. Men, Lèzetazini pa ka anpeche ou menm defann pwòp peyi ou kote ou tè natal kote ou soti a. Fok nou kanpe fok nou di alte la e whatever make dèyè la li sipoze stop pèp ayisyen pa deserve sa nou son pèp ki ki ki twò twò ospitalye pou nap pran jan de jan de touman sa yo pèp la vin aprè tranbleman de tè. Hein tout moun preske fou andan peyi epi pou jwenn gang kap pede kap pede kraze moun konsa kap kap kap kraze moun yo yo pa gen lajan epi yap mande w 400 500 mil dola se ensanse e kelkeswa moun ki dèyè sa yo kap fèt la ou gon moman pou rive wap soufri sou kabann lopital. Wap soufri e wap peye sa w fè pèp ayisyen. Kè w atè fè sa k fèt la. Ayisyen fè l. Wap peye pou sa w fè a. Kèlkanswa moun ki ki enplike lan aksyon sa yo, lan pèn, lan pèn ke pèp ayisyen ap soufri a, ou gen pou peye pou li. Paske gen kama, kama ap retounen vin jwenn ou. e nou di mèsi a tout moun ki fè pati de kominote entènasyonal la ki manifeste vrèman de good faith pou ede pèp peyi Dayiti. E se sa ki bon, w ap toujou jwenn de moun ki bon ki vle ede. W ap toujou yon lòt ki di kraze l nèt, petri yo. Donk se enjistis. Pati ekip moun Ekip moun ki fè pati komès ann Ayiti yo Nou menm ki achte zam pou voye ann Ayiti Nou menm ki fè kòmann zam n ap peye l e n ap peye l trè chè e nou gen pou n soufri anpil anpil anpil anpil anpil Nou gen pou n soufri Paske nou gen pou n santi l jis lan zo menm jan ou wè gwoup sa a ki te anndan kamyonèt la k t ap kankannen anba dife a. Donk ou menm ou gen pou je w ap klere epi kounye a gen yon bagay ou gen yon maladi fewòs ki pou ap pran dife anndan w epi w ap mande Bondye ki sa w fè w ap peye se sa a ou gen pou w peye l. E nou konnen gen anpil boujwa ki anndan sa kap fèt la nap peyel youn pa youn nèg ki nan sektè politik la dè nèg ki te kòmanse ap bay zam lan tout katye popilè yo nap peye yo e a chak gang ki tonbe tou chak gang yo fizye jèn gason ki ta sipoze lekòl kounya ki gen gen zam nan men kap fonse de aksyon. Wap peye pou sa tou paske w gate lavi yon jèn gason wap peye pou li tou e gang yo ki kouri kal pran alkòl avan kal pran dwòg avan avan w al pran dwòg la avan w al pran alkòl la pou pè pou al fè lari a men fò w te konnen son frè w son sè w ke w bal tiye wap peye l tou wap peye l e paske nou konnen ke kounya la. Gen anpil moun ki gen anpil dèt pou Ayiti. Dèk dèt sa n deklare lo dèt krim ke yo komèt sou popilasyon an. Mako. Ou konnen gen yon pakèt krim ki fèt nan peyi Dayiti san okenn, jan w abitye di a, enpinite paske lankèt se pousui. Se konsa, ane sa fè 25 lane depi yo te asasine Pè Ti Jan. nan lakou Pòtoprens. Alò, sa fè 25 an kote ke yo te asasinen l paske misye se te yon pè l te ye, men se te yon pè ki te gen yon tandans pwogresis, kote l te gen yon travay serye ke l te konn ap fè avèk jèn yo, avèk ouvriye yo, avèk peyizan yo. Donk, misye te tèlman ap mobilize, konsyantize mas yo ke yo te santi misye te jenan e se konsa yo te asasinen l anpil bal. Gen nan bal yo bay misye yon bal nan bouch li, se kòm ta di w pou yo fè l pe bouch li. E jouk jounen jodi a, ou jwenn gen militan, gen aktivis k ap pèdi lavi yo. E lit sa a se yon lit ki mande ke w konsekan ak tèt ou. E lè w konsekan ak tèt ou, sa di ou rive nan yon staj kote ke goumen an mande aske ou pran yon seri de sakrifis, ou pran yon seri de risk. E gen defwa gen de moun ki pa konprann li. Gen lafanmi ki gendwa pa konprann li. Gen zanmi gen dwa pa konprann li paske jan w wè jan sa w t ap di talè a, malgre kriz la, malgre tèt chaje a, gon banbòch. E malgre gen kadejak k ap fèt, gen kidnaping k ap fèt, gen moun k ap mouri chak jou, ou wè gon banbòch chak jou tou. Kòmsi, konsyaman palan, kòmsi e n ap viv li men nou twoma tèlman fè n mal Ke gen de fwa nou mete l an aryè plan kòmsi nou pa vle santi sa ka sa n ap viv la. Alòske reyalite peyi k l ap viv jodi a s on ba s on bagay ki mande yon priz de konsyans. S on bagay ki mande ke an jeneral pou nou tout ta konsekan ak tèt nou. Paske fòk n al libere zam sa yo. Fòk nou libere zam yo. E fòk zam sa yo tounen zouti pou n sa goumen kont opresyon n ap viv jounen jodi a. E, e, jan w wè m ap di a, sa mande aske youn ak, youn jwenn youn ak lòt. E gen yon moun ki p ap konprann ni, gen moun k ap di ou, gen dèfwa y ap kriminalize viktim nan. Se menm jan lè w tande yo fè yon kadejak sou yon fanm, gen moun ki di a, si fanm nan pa t abiye jan l te abiye a, enben yo pa ta fè kadejak sou li. Kòm m ta di w, se, se fanm nan k responsab sò li. Èske w wè? Se kòm m ta di w, mizè ke n ap viv la, se nou menm ki responsab li. E, san konprann listory li, san konprann konsekans yo, san konprann presyon, san konprann opresyon, san konprann yon seri de sistèm, e, ki mande yon seri d'ideoloji ki mande konpreyansyon. Èske w wè? Se sa fè de tanzantan n vin la n ap. N ap sijere, n ap ankouraje n al yon seri de konferans deba pou n aprann, yon seri de konferans kiltirèl, politiko kiltirèl, pou n sa aprann, pou n sa youn ak youn, e kòm ta di w s on lekòl li ye, kote n ap aprann kouman pou n lite, pou n goumen. Paske s on syans li ye. Se pa konsa w nèk rete pou w konsyantize w di w ap goumen. Pa egzanp, travay ke Jan avèk mwen ap fè la a kounye a se paske nou menm nou te fè pati de dòganizasyon, nou fè pati de yon seri de mouvman kote nou konprann lit la, nou konprann sa k ap pase a e n di ke nou vle pataje l youn ak lòt. Donk, e se nan sans sa m te vle raple nou ke yo gen yon dokimantè ke y ap fè sou lavi Pè Ti Jan e yè te gen yon kokennchenn zoom ki te fèt kote te gen anpil patisipan Te gen moun ki te vin pale de lavi misye, gen moun ki vin ap pale de sa k ap pase nan peyi Dayiti a. Yo gen entansyon fè yon dokimantè sou lavi Pè Ti Jan. Donk, pwochènman, lò lòt zoom nan ap fèt, m ap vin la a, m ap envite n patisipe nan zoom nan, menm jan m ap envite n patisipe nan zoom k ap fèt samdi a. Paske bagay yo se yon kòmsi m ta di w, fòk nou ba yo swivi, fòk nou ba yo yon mach a swiv, kòmsi pou n konnen egzakteman Kouman pou n vanse nan goumen n ap goumen an. Epi nan semèn nan tou te gen Biden ki t al vizite le Canada, ki t al Ottawa al rann Trudeau vizit. E youn nan bagay ke te plis vle diskite e te gen Ayiti ladan l tou, men te gen Likrèn e kriz Likrèn nan paske e bay kriz Likrèn nan tounen yon bagay ki lou nan men ni Meriken nan men lotan paske paske e Ris yo ap goumen. Y ap goumen seryezman. E lè vre ke nou menm nou pa aprann sa kap pase lan an Ikrèn aktyèlman, men sa mande, se te youn lan rezon ki fè Biden te al lan Ottawa. Youn lòt rezon se te Ayiti, paske on dirè Biden ta plis vle ankouraje ke se Kanada ki pran responsablite okipasyon avèk peyi Dayiti. Alòske Kanada li menm pa gen repitasyon sa a, se yon bagay li pa abitye fè, se yon bagay ke Ameriken toujou ap fè, yo gen ekspètiz ladan li. Men lò Ameriken gade jan pèp Ayisyen, yo pa wè militè Ameriken jan okenn lòt peyi wè militè Ameriken. Paske nou fè, yo fè prèske 3 okipasyon lakay nou, pa gen anyen serye k regle, se kolera, pa vre, se maladi, se kadejak, se asasinay, Kòm m ta di w, yo vin kòmsi m ta di w yo min yo vin ann Ayiti pou defann enterè yo. E se yon bagay trè enpòtan. Fòk nou menm nou defini enterè pa nou pou n aprann defini, pou n aprann defann enterè nou, jan Janso t ap di talè a. Èske w wè? E nou konnen enterè n, nou konnen enterè n trè byen. Nou konnen egzakteman sa pou n fè. Men se kòm m ta di w, se pou n konnen kouman pou n fè l. Donk, se konsa, apò dimigrasyon, apò de kesyon de dokipasyon peyi Dayiti, ebyen, Te gen e kesyon de imigran kap antre kote ke on dirè Biden ta vle di e Trudeau pou l pran plis imigran lakay li. Paske e on dirè ke kesyon imigrasyon isit la genlè toumante e Biden seryezman. Donk sitou gen eleksyon prezidansyèl kap fèt mwa e ane pwochèn. Donk son fason pou misye plis ou mwen chache wè kouman la jwenn on ralanti sou sa k ap pase nan kesyon imigrasyon an. Epi gen yon kote anpil imigran, lè yo tande yo bezwen sot Kanada antre isit, oubyen sot isit al Kanada, yo toujou gen yon kote sou fwontyè a abitye pase, epi ondirè Biden te mande aske yo te fon kanpe, yo te fon, yo te siveye fwontyè sa a plis toujou pou anpeche trafik imigran yo k ap fèt e antre o Kanada oubyen antre nan peyi isit. Donk se te bagay sa yo m panse te trè enpòtan pou m te fon ti rale ak nou paske lanmò pè Ti Jan an e gen anpil militan e ki pèdi lavi yo e jisteman se kòm ta di w lè w pè Ti Jan pèdi lavi l la se lè sa w kòmanse wè gang k ap layite kè yo, kò yo nan peyi Dayiti. Donk nou mande si se yon dwòl koyensidans, se konsa an 2004 tou l vin pran yon akselerasyon ankò e pi rapid ki fè kounye a gang vin di peyi a se yon peyi ki gangsterize. E gangsterize l gangsterize a, gangsterize a, Nou gen solisyon pou li. E nou menm nou konn kisa pou n fè pou n rezoud pwoblèm peyi a kòrèkteman. Jan. On kwik enfòmasyon, n aprann ke Ariel Henry, premye minis la, mande konkou Salvadò ke pou ta rantre an Ayiti pou ta vin ba yo kout men sou kesyon gang yo an Ayiti. Donk nou pa konnen ke si se si se pale mit la k ap fèt toujou paske Nou menm nou remake ke a chak fwa ke nèg yo parèt avèk yon dosye, se yon dosye pou fè le tan pase, tout otan tan ap pase yo menm yap fè plis tan sou pouvwa, plis tan egal a plis lajan. Donk nou menm pèp ayisyen se sa fè m di nou fòk nou gen yon soulèvman nasyonal pou nou fè pou n di san nèt ase, san nèt twò. Paske si nou kanpe jan pou n kanpe, moun ki pou rezoud pwoblèm nan ap rezoud li. Ok moun ki pou rezoud pwoblèm lan yap rezoud li paske map kapab di sa sensèman e ke menm si ayisyen ap deplase se pa se pa se pa kriz la kap rezoud tout sa okontrè genyen pi ki kapab vin parèt ankò paske tout ayisyen paka kite peyi a donk vrè vrè vrè sak pou fèt la se kriz la ki pou rezoud pou nèg e nèg yo konnen kijan pou yo rezoud li si yo vle rezoud li. Menm sonje nan ti
rale n tap fè nan ti brase lide n tap fè nan semèn nan kote ke nou tap pale kòmsi pou n kòmanse bòykote sèche yon fason de bòykotaj bòykotaj la sak enteresan ladan l se ke li gon sans kote li frape e moun kap oprime w yo finansyèman e kounye a gon kesyon de transfè kap sèt kap fèt al an Ayiti trè souvan paske moun lakay mande lajan yo paka viv nan sitiyasyon an donk se pou n chache yon fason kouman pou n defini bòykotaj sa m pa konn tann tann m pa konn si se se nan kesyon transfè a men m konnen ke bòykotaj Son fòm de manifestasyon ke l ye. Son fòm de rebelyon ke l ye. Se menm jan jan w te di a tou, gen sa yo rele picket line, gen petisyon. Petisyon, ya petisyon, ya. Son kote paske gen yon bann politisyen, kote depi ou tande gen eleksyon, se lè sa yo parèt lakay nou, yo voye kominikasyon ban nou, epi pwopagann ap fèt pou vote pou tèl tèl. Men kounye a fò n mande aske yo reponn a egzijans pa nou. Donk, kidonk, fòk nou kòmanse petisyon, voye petisyon, kit li swa nan asanble jeneral ki nan Nouyòk, oubyen asanble ki nan Masachusetts, asanble ki nan Florid, ki nan Fila, ki nan Pennsilvani, kèlkeswa kote l ye a, ke nou definitivman gade kouman n a fè piket line, pa egzanp. E piket la a son kote ou gendwa parèt devan e ou di, dizon, lòt pa gen lontan sa, Commanda a te parèt devan konsila Kanadyen an ki lan New York City. Kounye a li mande aske n al nan devan l'ONU. Donk, sa mande aske gen gen travay ki ka fèt. E m pa vle n ta santi kòmsi nou pa pwisan kòmsi pou n fè travay la. Donk, jan w wè n t ap brase lide nan semèn nan, m te vle soulve, m te vle e e fè yo sonje ke gon seri de metòd ke n abitye pale de yo Ke kounye a, yo mande, yo mande aske n sèvi avè yo pi plis toujou. N ap bezwen yon trant a senkant mil Ayisyen ki pou ta siyen petisyon sa a, pou ta voye li pèsonèlman bay, lan Kongrè a pou ta di ke san nè twò nou pa kapab ankò paske Ayisyen se imen ke yo ye tou, donk pou yo ta pran yon solisyon avèk sa k ap pase a paske Euh ke ou vle l ke ou pa vle l paske la su su prezidan menm si prezidan Jovenel te la avan lanmò li men ou te gon kò gwoup se yo menm ki tap dirije se yo ki te sanse lan tèt ki tap pase dè konsiy tap fon seri de bagay donk de tout fason ke si kounye a prezidan an vin mouri epi se yo menm ankò ki te se madan Lalin ki te lan konfe lan konfedere gang eksetera donk gon pakèt bagay ke nèg yo genyen de quoi à dire ladan li e m panse ke yo pa ka pa gen pouvwa pou yo di halte la. M panse ke yo gen pouvwa pou yo di halte la e m panse ke kriz ayisyèn nan li genyen pou l li kapab fè yon bon makònaj avèk lan avèk eleksyon k gen pou vin parèt la. Donk mwen menm sa m ta m ta sigjere e e e prezidan Biden ok donk mwen menm mwen prè pou m al lage Vot mwen an pou pou pou ou sèlman si ke ou fè yon mwayen pou rezoud pwoblèm an Ayiti a paske sanètwo twòp moun ap mouri e ke nou menm nou nou les ameriken nou gen twòp kè sansib poun kite jan de aksyon sa yo fanm ansent ap mouri E granmoun ap mouri, timoun ap mouri. Donk just imajine one minute, only one minute, si yon aksyon konsa t ap fèt nan peyi isi, kòman ou t ap wè tout moun t ap kanpe. Li pa t ap, li pa t ap ka fèt tou. Donk, ann fon jan, paske nou konnen ke nou ka fè sa, paske nou ta renmen gen yon bèl eleksyon isit,

Thank you. Ebyen, a la pwochèn. Mèsi anpil de ti ekout sa n te fè ak nou, ti dyalòg sa a, ti brase lide sa a. Nou swete, ankò yon fwa m ap raple nou ke mèkredi 29 mas gon manifestasyon devan Nasyonzini epi gon aktivite politiko-kiltirèl ki ap fèt le premye avril nan Restoration Center ki nan 1368 Fulton Street nan Bwouklin. e avèk Pwofesè Bien-Aimé kap pale avèk nou de spirityalite avèk enpòtans li nan kriz kap pase nan peyi Dayiti jounen jodi a. Mèsi anpil. Mèsi anpil, kenbe la, kenbe fèm pa lage, a la pwochèn silvouplè distribiye videyo sa pou fèl rive pi lwen paske travay paw la li menm, travay paw la. Jan de videyo sa yo se pou distribiyel pou nou kòmante sou li pale pou li paske nou kapab di parès nou tou sitou lan kominote entènasyonal la pèmèt ke gen yon pakèt bann bagay tou kap fèt an Ayiti m pa di nou responsab non men nou gen nou gen fòs pou nou fè yon seri de bagay ki pou nou te ka fè pou lòt ki dèyè yo pa ta ka viv lan eta ke yap viv lan sitiyasyon an li kawotik